Gwo bonjou, bonswa zanmim yo, kòman nou ye? Mwen espere pa la gras Bondye nou tout trè byen. Byenvini ou menm ki apèn rive sou chanèl la pa bliye ou sou chanèl Info Voyage TV. Sou chanèl sa ki fè nou kisa nou fè, nou pote tout enfòmasyon pou ou kisa ki gen pou wè avèk. viza, randevou e vwayaj ebyen depi enfòmasyon an tonbe sou chanèl sa nap potel pou ou wap jwenn li an premye men se sak fè nap mande w abòne bay yon like la wap resevwa notifikasyon an pa youtube ebyen lèw bay yon like youtube ap rekòmande chanèl la pou plis zanmi e se konsa chanèl la ap grandi ansanm ansanm nou fò e ansanm ansanm nap avanse epi lèw pataje videyo a anpil zanmi ki bezwen enfòmasyon an yap rive jwenn li se sak fè nap mande w pataje videyo a sou. sou rezo sosyo sou gwoup whatsapp ou sou facebook afin ke ansanm tout zanmi yo nou kapab jwenn enfòmasyon kap itil nou alò enfòmasyon ke nou pote pou ou sou chanèl la se o sijè de yon nòt ke anbasad meksik la fè soti jodi ki se 27 out 2024 la pa bliye nou deja di w abòne pataje e bay yon likes. Ann antre dirèkteman zanmi m nan enfòmasyon sa ke anbasad Meksik li fè sòti jodi ki se 27 out 2024 la. Ebyen ann ale avè m sou ekran an pou nou kapab montre w enfòmasyon an e pou n kapab li enfòmasyon an ansanm avè w. Enfòmasyon ki tonbe, anbasad Meksik la fè nòt sa sòti jodi a, ebyen li di konsa randevou pou viza Meksik, legalizasyon ak paspò Meksik disponib apati 29. Out, ant 7 è 30 PM a 8 è 30, sèdi ke randevou sa a, sistèm anbasad Meksik la ann Ayiti ap disponib pou moun pran randevou jedi k ap 29 out la apati de 7 è 30 jiska 8 è, sèdi ke randevou a ap dire 30 minit sèlman. Nou te di w nan yon videyo ke nou te fè semèn pase, nou te moutre w kòman ke ou kapab kreye kont ou sou sit anbasad Meksik la, paske si se jou Randevou a way chèche kreye kont lan, yo ka pa ou ka pa gentan pran randevou paske yo mande anpil done pou ou kapab ranpli lè wap pran randevou a men sit la toujou disponib si w ta bezwen yon vi yon randevou pou viza anbasad Meksik la wap nè ke antre sou sit la epi wap kreye yon kont epi lè gen randevou a wap nè ke rantre pou kapab pran randevou a men pa bliye fòk ou kreye kont lan dabò anvan ke ou kapab pran randevou a. Alò zanmi m, kisa anbasad Meksik di nan nòt la osijè de randevou k ap disponib jedi k ap 29 out la? Men sa li di, W ap Ki opsyon w ap chwazi lè w antre sou sit la? Si w genyen otorizasyon migratwa nan men w, migrasyon Meksik nan men w, ou di mwen si w gen moun Meksik yo voye otorizasyon ba ou pou w kapab ap vwayaje Ayiti si w bezwen yon viza regwoupman familyal pou Meksik, ebyen w ap antre sou sit la, w ap klike sou Visa con autorización. del INM se di ke se wap klike sou viza otorizasyon si ke ou genyen yon otorizasyon migrasyon Meksik nan menw si se pou etidyan ou pral fè demand viza a oubyen tranzit wap klike sou viza sin otorizasyon wap klike sou viza san otorizasyon si wap bezwen fè demand yon viza pou etidyan. Si se pou w legalize yon sètifika, w ap klike sou Certificado Legalización y Visado si ou ta vle legalize yon dokiman. Alò si se pou paspò ou ou gen yon timoun ki fèt Meksik, alò w ap ou bezwen fè paspò pou li, lè w ap pran randevou alò sou sit la w ap klike sou opsyon paspò. Ebyen yonn nan bagay ke yo di, yonn nan bagay ke yo di nan nòt sa anba a, yo di konsa. Yon moun ki pretand ak yon randevou. Si w ta prezante avèk yon randevou, yon moun ki prezante ak yon randevou ki pa kòrespond avèk sèvis li vin fè a, yo p ap resevwa demand lan nan men w nan konsila a lè w al depoze. Sèdike, si ke ou fè demand pou. Viza kon otorizasyon migrasyon meksiken, ou sipoze parèt avèk otorizasyon an. Si ke ou fè demand viza pou etidya ki se yon viza sen otorizasyon, ebyen ou dwe parèt avèk dokiman ki apwouve ou fè demand pou yon viza etidyan oubyen yon viza tranzit. Si se pou kapab legalize dokiman, ou dwe parèt. Pou legalize dokiman. Ou pa ka ou pa ka pran randevou pou legalize dokiman lè fini pou vin di se pou viza. Se sa yo vle fèw konnen. Si se pou paspò pa egzanp ou ka gen yon timoun ki fèt Meksik ou ta bezwen fè paspò pou li, wap klike sou opsyon paspò e lè w parèt ou dwe parèt pou se pou vin fè paspò. Ou pa ka vin pran randevou pou paspò lè fini ou vle se se randevou pou viza. Ebyen se tout enfòmasyon sa yo ke anbasad la detaye pou moun ki ta renmen pran randevou jedi kap 29 out la apati de 7 è 30 nan aswari jiska 8 è ebyen zanmim pa bliye nou diw abòne avèk chanèl la paske nenpòt enfòmasyon ki gen pou wè avèk randevou viza viza pou imigran nap potel pou ou sou chanèl sa se sak fè nou mandew abòne avèk chanèl la bay yon like epi pataje.